Salut ou menm kap gade video sa non pam se Mora Junior Etienne pou yon lòt fwa peyi nou frape pou yon lòt fwa peyi nou tranble pou yon lòt fwa gen anpil dlo nan je mpa bezwen di nou janm atriste. Ebyen mwen vle pote solidarite m a tout moun ki viktim, sa ki mouri yo nou mande Granmèt la la va resevwa yo nan wayom ni, sa ki blese yo nou vle fè yo konnen ke yo pa pou kont yo, nou tout sa ki gen bon kè ebyen nou pap lage yo. Mwen menm antank atis, mwen chwazi pou mwen jwenn avèk anpil òganizasyon sitou sa k an Ayiti paske mwen menm mwen Ozetazini, se la m ap viv. Ebyen, mwen deja kontakte yon seri ki anba, mwen voye sipò m ba yo. e map kontinye fè sa e ou menm kap gade video a ki an Haïti e ou ta genyen yon òganizasyon ou konprann sam diw la yon òganizasyon kap fè travay e ben ou ka voye foto ou ka voye nenpòt sa ou genyen an sou Sou Facebook, ou ka chèche Mora Etienne oubyen w ka ale sou Instagram, Mora Junior Etienne. Voye foto epi m ap wè sa epi mwen menm m ap fè sa m kapab. Paske olye m al voye kòb bay yon pakèt òganizasyon entènasyonal, dèfwa moun yo pa jwenn sipò a vre. M pa di ke yo pa travay, men mwen menm mwen prefere jwenn òganizasyon ki lakay yo, ki ann Ayiti, anba, k ap travay. e genyen tou ki Ozetazini des òganizasyon sa m konnen yo, m ap kapab fè sa m kapab pou bay sipò mwen. M ap priye pou nou paske lè bagay sa a pase a m te gen bagay m al fè mwen kanpe m di non m p ap sòti m t ap priye pou nou. Ou menm ki blese, ou menm ki viktim, ou menm ki gen lavi. Ebyen lavi pa fini. E mwen menm avèk anpil lòt atis yo, nou la n ap fè tout sa n kapab. Sa k pa ka rantre ann Ayiti y ap voye sipò finans oubyen y ap voye lòt bagay. Mwen menm mwen la, nenpòt moun ki ap fè fondrezing, k ap ranmase kòb, prezans mwen la, nou ka imèl mwen. nan mora etienne at gmail pwen kòm ou byen kontakte m sou facebook mora mora etienne sou instagram mora junior etienne epi pataje sa avèk mwen paske mwen la paske lòt nasyon yo youn kanpe ak lòt ebyen nou menm fò nou fè sa. E map mande ayisyen ki an Ayiti yo pa panse ke se sèlman moun aletranje ki dwe fè yon bagay. Ou gen yon moso patat, pataje l avèk lòt moun nan. Yon moso bannann fè menm jan. Youn priye avèk lòt, youn manje ak lòt. Paske nan kalamite sa nou ye a, se sof tèt ansanm ki pou retire l. Mwen renmen nou anpil. Map soufri avè nou. Dayè mwen menm mwen se moun Ansavo e Ansavo frape. gen fanmi m, m kontakte yo deja, mwen fè sa m kapab, erezman pa gen k viktim, men gen gen kay kraze, men nou la. Kèlkeswa kote w ap gade videyo sa, ou viktim, ebyen m vle ke w gen kouraj, paske nou p ap lage w, nou p ap lage w, tout sa nou jwenn n ap voye pou w, epi n ap priye pou w tou. Ke Bondye beni w, pa bliye lavi pa fini. Ansanm ansanm nap met men epi pou n sòti nan pwoblèm sa. Se ayisyen nou ye, se tèt ansanm ki pou sove n. Mèsi. Ke Bondye beni nou.